Selon sa ou wè moun yo ap viv lotbò an, e nou menm nou an Ayiti n ap pale avèk ou la a, sou ki baz on moun ka chwazi li di l ap rete kanmenm? Sa vle di l ap rete l p ap vin Ayiti. Se pou l rete menm si l gen braslè, menm si l pa ka manje, menm si l pa ka peye kay, li pa ka al travay men li prefere rete mouri lotbò an. Bon m p ap di mouri men èske se avèk lafwa oubyen se yon bagay ki byen kalkile, yon bagay ki byen reflechi?
Mèsi pou kesyon sa a Kanpad. Fò pa bliye, gen moun ki sòti nan zòn kote gen 31 teritwa livre. Moun sa a ki te gen kay, menm kay li te genyen an, li pa ka retounen ladan l. Gen yon pakèt nan moun sa yo, deja o nivo enteryè, akoz de 31 teritwa ke Fils-Aimé livre yo, gen 1 milyon 500 mil moun ki pa lakay yo, k ap soufri andedan peyi a. Moun sa yo konn reyalite sa a deja. Donk, moun ki di li pap tounen an, se paske l konnen gen yon menas serye k ap tann li. Menm lakay li, li pap ka ale. Donk, li fè yon chwa. L ap eseye rete. E se pou sa, m di w, sa moun y ap viv la a, se yon bagay ki bay dlo nan je. Se yon dram li ye. E mwen menm lèm gade dram sa, ou konprann, gen de bay wè, ou oblije gen anpil metriz, yon seri de bay pou ta pou ta di fils aimé, yon seri de bay pou ta di madan Foben. Wè kòm nou se moun saj, nou oblije, ou konprann? Men moun sa yo map di w. Nan kè yo pa gen anyen. Moun sa yo ki la a nan gouvènman sa a, se yon grenn bagay yo vin regle, se lajan yo vin vòlè. Men èske menm moun sa yo tou pa gen fanmi yo Etazini, nan menm sitiyasyon an paske se de moun ki tap viv Etazini?
Èske yo pa gen frè yo, sè yo, pitit yo, m pa konnen, ti fanmi yo? Absoliman non.
Fils Aimé se pa achte l ap achte kay Ozetazini. Misye achte 3 kay la a nan peyi a, yon kay Ozetazini pandan l Premye Minis lan. Misye gen tan achte 4 kay.

Haït di nou menm depi nap vin nan radio depi 25 ans nou poko janm bay manti yon fwa. Map di yon bagay kanpany ou wè moun sa yo ki la anndan leta a ba yo elo sansibilite imèn, konsyans imèn pa rapò a moun kap soufri yo atè a e moun ayisyen kap soufri ozetazini moun sa yo e kanzo yo ye Kite mele yo. Chak maten yo leve son grenn bagay ki kote yo pral vole jodi a. Moun kap soufri nan seksyon komin, nan komin, moun ki nan kan, moun ki anba gang kap soufri. Ou imajine yo pran pal, si 600 moun chak mwa yp mouri pa bal pandan 61 mwa yp sot pase la a, kite mele yo 36 mil moun mouri. Kite mele yo. Ou wè nèg la se nan elikoptè lap pase, yon seri de kan ki egziste la kanpay, yap vyole timoun, yap abize moun yo nan kan, kite mele nèg yo, m pa janm wè sa nan vim, mwen menm tout kotem pase nan mond lan gen prè de 70 peyi kem fè, ou wè nèg ki nan leta konnen ke Gon bagay poul fè pou pèp la poul ka nan leta. Nèg sa yo kite mele yo. Se konkou m ta di w nèg yo pi mal ke kolon blan. Map mande menm si nèg yo pa gon mantalite rasis pou yo gen mepri pou mas popilè yo konsa. Mwen mande m sim te nan peyi Dayiti kisa m tap fè. Paske mwen menm, wè mwen menm gwo nèg kap di moun sa lotre jou wi, misye dim sa depi nan lekòl primè sen jan levanjelis m te konnen gon bagay ke w rayi se enjistis. Si gon bagay ke m rayi Marco, si gon bagay ke m rayi kanpay se lè wap fè moun enjistis. Sa nèg yap fè pèp la la, sa nèg yap fè peyi, nèg yo kraze, fizye men ki la, se 700 milya de goud li kraze. kaze an 21 mwa wi kote l pase se 11 milya de dola ameriken de kontra ilegal ke l siyen wi pandan ke moun nan peyi l ap soufri wi li peye 400 mil dola ameriken Washington pou yo ekri bèl atik pou li pandan ke l gen moun ki nan kank pa ka manje wi monchè m ap di w franchman menm wè nèg sa yo yo pa gen konsyans yo pa gen sansibilite imèn. Lè w frè ak sè w ap soufri, mwen menm se bò kot grenn mwen m te te m te gen 2 grenn mè n. Lè grenn mwen yo te gen bon jan komès tout bagay sa yo. Lè grenn mwen, lè m vin kay grenn mwen gon gon gon kay apa. Nan kay apa sa a se yon sòt de kwizin. Chak jou li voye manje pou manje.

Koman w ki lekti w gen de sa? Bon e sa nèg la ap pale la a e se yon koudeta elektoral e sou fòm de ratyè elektoral. Ou menm oditè w konnen ke antanke espesyalis an devlopman politik, m ekri 40 rapò sou eleksyon nan peyi Dayiti, donk m konn pwosesis elektoral la byen. Si w bezwen konnen kòman referandòm 87 la pase gen yon grenn rapò sou li e mwen k ekri l. Si w bezwen konnen kòman eleksyon 90 yo pase, gen twa rapò sou li, youn ladan yo se mwen k ekri l. Si w bezwen konnen kòman eleksyon a twa tou 95 yo pase, m ekri kat rapò sou li, eleksyon 96, eleksyon 97, 21 me 2000, koudeta 26 novanm 2000, eleksyon 2010 elatriye. Pou w ka konprann sa k ap pase nan pwosesis elektoral la, Fò w konn konstitisyon an, fò w konn lwa ou dekrè elektoral an vigè a, fò w konn lwa su lè pati politik, fò w konn lwa su la fonksyon piblik e latriye. Donk pou konnen si son kou deta elektoral ou byen si yon eleksyon onèt, lib e demokratik k ap fèt, e de bagay pou gade. Fò w gade ladministrasyon dèz eleksyon, dezyèm bagay ke w pral gade anviwònman elektoral la. Administrasyon eleksyon vle di e ki moun ki 9 manm KEP a? Kiyès ki direktè jeneral la? Kiyès ki nan direksyon dè operasyon elektoral? Kiyès ki nan direksyon jiridik administratif anndan KEP a? Kiyès ki nan 11 biwo elektoral depatmantal yo? 147 biwo elektoral kominal yo? Ki sa k nan dekrè elektoral la? Kòman anrejistreman dè elektè ap fè? Anrejistreman dè pati ap fè? Tout detay teknik sa yo ou oblije al gade yo. Kounye a, ban m ba w ti egzanp sou yon koudeta elektoral, sou yon ratyè elektoral. Ou konn sa sa vle di ratyè, oditè? Ratyè a se yon ti bagay ke w achte nan mache, ou mete yon ti fwomaj oubyen yon ti vyann ladan, epi rat la lè l ap rale eseye manje l, li tou touye l. Se sa nèg yo pare pou tout moun la a. Nèg yo se vòlè yo pral vòlè eleksyon an. Bon m ba w premye egzanp, depi w gade konsèy elektoral la, sa vle di 9 manb yo, ou wè se 2 nèg yo mete pou vin vòlè eleksyon tèlman yo patizan. Magalie Georges, se Fritz Jean ki mete l avèk akò Montana. Jacques Céus, se Emmanuel Vertillet avèk Maurice Jean Charles, pitit Dessalines, ki mete l. Lè yo chwazi l la, l te chèf kabinè Vertillet nan konsèy prezidansyèl de tranzisyon. Misye te nan KEP deja yo te metel deyò pou move zafè. Chanaga Adely se pa Chavob Aristid nan fanmi lavalas ki metel. Yves Marie Edouard se Ariel Henry avèk akò 21 desanm ki metel. Jacques Derosier se nèg wout de boudon an e ki nan konsèy d'administrasyon Unibank misye mèt Novelis, Max Chauvet avèk Jocelerme Privert ki metel.

Ou te gen nan tèt KEP a nèg legliz katolik lan ki plizoumwen nèt. Nèg yo fon gwoup dè senk pou prepare koudeta elektoral la, yo bay Desrosier prezidans lan depi lè sa yo pran kontwòl KEP a. Lè w al gade 11 bèd yo, chak depatman gen youn, depatman Delwès gen 2. Al gad pwofil moun ki nan bèd yo w ap wè son koudeta elektoral k ap prepare. Koulye a si w pran dekrè elektoral la, sa vle di ke ou gen yon konsèy elektoral patizan, koulye a si w pran dekrè elektoral la li menm. Yo mande pou kandida pou prezidan 2 milyon goud. Sa vle di si w pa nan kidnaping, ou pa nan vòlè kòb leta, ou pa nan trafik imen, ou pa nan move zafè kote w pral jwenn 2 milyon 2 goud nan anviwònman ekonomik sa a. Pou sena yo mande w 800 mil goud. Pou depite yo mande w 300 mil goud. Pou majistra yo yo mande w 100 mil goud elatriye. Donk sa vle di gen yon pakèt moun ke yo elimine, se yon eleksyon pou nèg k ap brase lajan. Toujou nan dekrè elektoral la, pa egzanp, lè w pran platfòm nèg ki gen lajan yo, platfòm Fils-Aimé a, Viktwa ki gen 54, 56 pati ladan l, Leta pral ba l 500 milyon de goud pou fè kanpay. Lè w pran platfòm Martelly a, menm bagay, debloke. Donk sa vle di se yon eleksyon k ap fèt pou moun k ap brase lajan. Kisa pou gade ankò? Nèg oligak yo. Richard Koltz, nou sonje Richard Koltz? Nèg ki te gen 19 milyon dola ameriken leta ke l pat vle peye sou Jovenel la, APN nan men l lan. Ou wè oligak sa a gentan parèt, li son grenn kandida ki ap finanse. Yo gentan konn kiyès yo pral mete kòm prezidan. Son eleksyon k ap fèt pou e pa lèzoligark. Yo pral mete yon poupe twèl pou yo ka fè sa yo vle, kontinye fè sa yo vle anndan leta ke yo deja kaptire. Gang yo e gang yo pral fè pati de pwosesis elektoral la. E pou ka konprann, ann retounen de kote nan peyi lòk. e retounen nan Kapete, peyi lòk. Kiyès ki t ap kowòdone aktivite gang yo pandan peyi lòk, lè yo te boule 17 komisarya lapolis, yo boule 23 mache a machandiz ti machann, 8 tribinal, 7 meri? M se direktè kabinè premye minis lan ak Sèn Jozèf. Ann antre nan Kapete a. Nou pa t kenbe manm konsèy prezidansyèl de tranzisyon ki sèvi a dikson nou rès pou voye kòb bay Viv Ansanm? Nèg yap prepare eleksyon avèk viv ansanm ki se senkyèm eleman ki se gang yo gen de lòt eleman m pa menm bezwen antre ladanl koulye a antre nan eleman eleman la sekirite nou gen pli de 6 milyon moun ki ka vote 43 pousan nan depatman de lwès 16 pousan nan depatman latibonit 6 a 7 pousan nan plato santral prè de 68 pousan de lelektora anba gang kijan w pral fè eleksyon la pandan de lelektora anba gang. Bon bon pral sèvi a viv ansanm pou regle sa w pou regle a. Toujou nan anviwònman elektoral. E lè w konsidere ke entènasyonal la ap fè presyon sou gouvènman pou fè eleksyon an, ki sa w panse yo pral mete yo menm?
N ap vin sou pati sa. Toujou nan anviwònman elektoral la, ann gade gouvènman an. Kiyès ki te bay peyi a koudeta elektoral an 2009 ki te vòlè majorite pòs senatè lespwa yo pou ekip Preval la? Paul Antoine Bien-Aimé. Se li menm ki te fè koudeta an 2009 kòm minis de lenteryè. Lè misye fin vòlè tout pòs senatè yo ki bay limaj Ultimo kont Pè Elatriye kòm Senatè Lespwa. Kominote entènasyonal la te monte al wè Preval, li di nou finanse yon eleksyon epi w vin bay koudeta elektoral la a. Si se pa t non sa apostolik la, bagay gate nèt. Se menm Paul Antoine Bien-Aimé a k ap prepare koudeta elektoral. Kiyès ki minis de lajistis? Patrick Pélissier ki te avoka fantom 509? Kiyès ki minis de lasante piblik? Signal Bertrand, Lavalas, Kiyès ki gen kontwòl travo piblik? Pa chavon ba Aristide k ap koupe rache ladan l, pandan Martelly li menm ap koupe rache nan bmpad. Donk pou gen yon gouvèneman ekstrapatizan k ap prepare koudeta elektoral. Non men gen moun ki pwòch Jovenel Moïse tou pase m konnen w se yon pwòch Jovenel Moïse. Gen moun ki pwòch Jovenel Moïse tou k nan gouvènman an ou men w pa di yo. Sa vle di se tout politisyen onèt
ki gon pati.
Mwen menm, se pou sa m pa janm nan rans a nèg ki rele tèt yo Jovenelis ki te siyen 22 nèg ki te siyen papye a. Kòman ou vle di ou te pwòch Jovenel epi depi 61 mwa ou chita sou tab la avèk asasen ki touye Jovenel yo? Ou wè m nan griyen dan avèk yo? M pa janm nan griyen dan avèk yo, tout nèg konn sa. Bon, gen moun k ap di w nan peyi etranje, ou pa an Ayiti, gen de bagay ke w pa konnen. Ah, mon cher, peyi etranje a se prè relatif. Èske ou pa santi w pou kont ou nan pozisyon ou ye la a? Ou pa santi w pou kont ou?
Absoliman non, majorite pèp kap tande emisyon la li pataje tout sam di a la, li dakò avèk mwen. Non map pale de politik la, mwen nan politik la Eske eske kòm si ta di w moun kap fè politik, aktè politik Eske w pa santi se ou menm sèl kòm Stanley Lucas ki nan pozisyon w ye la Kap mennen batay sa, ki kenbe l toujou Paske moun tèt kale yo Ke se moun ki pwòch Martelly, ke se sa k pwòch Jovenel, e m kwè ke se pwòch moun sa yo, yon gwoup ladan yo ke ou ye kanmenm, chak moun, tout gwoup moun sa yo nan gouvènman an. Mwen nan okenn gwoup, pa mete m nan gwoup non, m pa nan gwoup. Anben ou ye menm tou, èske ou pa santi ou pou kont ou? Non monchè, afè pou kont lan, mwen menm, m toujou pran pozisyon ki an favè majorite popilasyon an. Tout sa map di la a popilasyon an dakò avèk mwen. Non, popilasyon an ap di w ke ou pa yon aktè politik. Ou pa yon aktè politik nan tout sans tèm nan, paske ou pa an Ayiti, ou Ozetazini, ou pa sur le terrain, ou pa nan okenn gwoup politik, ou pa ka fè presyon politik, ou pa gen anyen ou ka fè, yap jije w se w moun kap pale.
Bon se ou ki tap plenyen talè a fòk gen moun k angaje koulye a wap kritike angajman m? Oh non men e zangajman w la wi nap kesyone la sa vle di ke nou panse ke ou pa ka angaje w pou kont ou wap angaje w otou de yon gwoup kounya m mande w kijan w santi w lè w santi se ou menm inikman ki gen pozisyon w genyen an. Eske zon trayi vwala eske zon trayi batay. Gade talè a ou mande sa yo rele angajman sitwayen mwen menm m fon angajman sitwayen pa rapò a asasina prezidan an depi 61 mwa avèk sipò yon pakèt moun andedan peyi a, jij, avoka, moun ki nan diferan sektè k ap ede n jwenn enfòmasyon pou nou mennen ankèt popilè a. Nou gen 2 pozisyon trè klè sou li e gen 2 bagay ke nou dekouvri rès peyi a pa dekouvri. E kesyon ke w poze m la pa rapò a pwosesis elektoral la, an fonksyon deksperyans mwen e antanke espesyalis an devlopman politik antanke sitwayen, mwen di w sa k ap pase la a son ratyè elektoral, pa gen eleksyon ka pral fèt. Donk son angajman sitwayènte li ye, se sa w te mande talè a wi.
Wi, men, wap pale de angajman sitwayen an, nou konprann angajman sitwayen w lan, e ki ta preske yon bagay pèsonèl, antanke sitwayen. Men kounye a, lè wap pote kritik sou gwoup politik ki nan gouvènman yo, kòmsi ou pote kritik la sou yon pati, alò ke lòt pati ki ta yon ti jan pwòch. de moun wap defann nan pa egzanp Jovenel Moïse gon pil moun ki pwòch li men yo nan gouvènman tou e moun sa yo tou yap prepare yo pou yal nan eleksyon e sak fèm mande w èske w pa santi w pou kont ou nan pozisyon lan donk m panse sa nou fè a sa nou di la ou fèl kòm remak tou.
Mwen menm m pa gen bò m sot dou talè la nèg ki rele tèt yo jovenelis yo nèg yo pap defann enterè prezidan Jovenel Moïse paske lè Jovenel Moïse te vivan pat gon bagay ki rele jovenelis e sak pi rèd lan nèg yo al chita sou tab pandan 61 mwa a nèg ki touye prezidan an ou wèm janm nan griyen dan avèk yo se pou montre m gon pozisyon trè klè koulye a Sistèm nan koulye a k ap eseye renouvle tèt la, sa vle di ke majorite eleman k antre nan pwosesis sa a e ki sou tab la, yo fè pati de sistèm nan, se restavèk oligak ke yo ye, se toutafè nòmal ke yo menm yo pa ka gade m menm jan. Mwen menm se yon sistèm ke m ap goumen kont li depi 95, m pa janm chanje pozisyon m akow konnen m. Se yon sistèm, mèt sistèm nan rele oligak ke l ye. Tout nèg yo restavèk oligak. Lèm t la pito manje labou pasem vin restavèk oligak. Tout nèg konnenm. Sa vle di sistèm politik la jounen jodia se mesye ki nan konsèy prezidansyèl de tranzisyon yo ki pèmèt nèg ki nan gwoup makaya, nèg ki nan konsèy dadministrasyon bank de linyon a nèg ki nan gwoup de boudon, nèg ki nan konsèy dadministrasyon inibank vin achte djòb la pou fize men nan men yo. Lè nèg nwè ki pa konn kote yo soti wè jan bgy zele choute dèyè yo le 7 fevriye paske l konnen se achte li t achte djòb la nan men yo. Ki gwoup moun ou panse ki ta dwe sou pouvwa la ou byen ki oryantasyon ou panse pou yo ta bay pouvwa la pou ta santi y ap byen dirije ke yo prale vè yon bagay?
Ok. Kisa k priyorite pèp la? Wi.
Kisa k enterè nasyonal nou jounen jodi a? Nimewo 1, Le rétablissement de la sécurité en Haïti. Ok.
Nimewo 2,
Ou panse DJ ka fè l oubyen se yon lòt gwoup moun ki ka fè l? Non, m ap reponn ou wi, paske mwen menm, kòve w rive sou Ki sak pou pale de moun fò pale de sak priyorite yo. Priyorite nimewo 1 pou pèp la ki nan lari a se retablisman sekirite nan peyi Dayiti. Depi sekirite pèp la pa bezwen moun li ka ou ki pa fèl.
Priyorite nimewo 2 kase ren tout nèg ki nan koripsyon yo. Se koripsyon an ki se yon kansè pou peyi a. Nimewo 3, Jistis pou prezidan Jovenel Moise. Nimewo 4, Si n al fè eleksyon san n pa chanje konstitisyon an, nou pral nan yon kriz ki pi rèd ke sa n ap viv la a. Nou tout konn sa. Epi priyorite nimewo 5, Lòganizasyon dè eleksyon. Koulye a m ba w 5 priyorite yo. An fonksyon de 5 priyorite sa a yo, ou bezwen On premye minis an on kabinè ministeryèl ki gen kapasite delivre 5 pwen sa yo pou ou. Donk pou chwazi moun sa yo, pou jwenn moun sa yo, w ap pran 5 karakteristik, nimewo 1 ki pa nan gang, nimewo 2 ki pa nan touye prezidan, nimewo 3 ki pa restavèk oligak, nimewo 4 ki pa pè blan, Nimewo 5 ki gen kran avèk konpetans pou fè travay la. Pou kabinè ministeryèl konsa, ou menm ak Kanpay ou gen Kanpay nou gen plas nou ladan l wi. Non an nou an an an an n fon ti kanpe sou li an n fon ti kanpe sou li an nou an nou kesyone l kounya e ou di Yap fèl san oligak. Fè li san sektè ekonomik lan. Ou di yap fèl san blan. Ou di moun ki pa restavèk blan. M pa di sektè ekonomik lan, m di oligak. Wi, ou di oligak. Paske nan sektè ekonomik lan, ou gen oligak, ou gen boujwa. Map ba w egzanp. Reginald Boulos, Dimitri Vorb, Jean Marie Vorb, Edouard Baussan, Gilbert Bidjo, tout nèg sa yo e oligak ke yo ye. Lè w pran pa egzanp moun pa bank ou yo. ki fè plante kann, yo rekòlte kann nan, yo fè l tounen an wonm, yo peye taks yo bay leta, yo vann wonm nan aletranje ki fè dola tounen, moun sa yo boujwa ke yo ye. Lè w pran Moura ki plante tomat, li rekòlte tomat la, li transfòme l an pat tomat, pwodiksyon nasyonal, moun sa yo boujwa yo ye, yo nan sektè ekonomik lan tou. M fè yon diferans ant boujwa E oligak. Men boujwa wap pale la yo eske w estime komsi yo yo yon ti anpayèt aktif nan kesyon politik oubyen se de moun ki rete an rezèv ke moun wap rele oligak yo se yo menm ki sanse se moun ki nan politik aktif?
M pa konnen se w pou ta entèvyouve yo pou mande yo, sa vle di moun ki nan sektè ekonomik lan k ap eseye kreye travay, ki peye taks yo, ki pa nan gang, ki pa nan koudeta, ki pa nan move zafè, k ap eseye kontribye a avansman peyi a. Mwen m diferansye l, oligak la s on nèg ki pran kòb leta pou l fè biznis e l kenbe kòb leta a l ap vòlè l. Pa egzanp, 6 nèg ki nan gaz yo, sa kòb leta a wi ki ap fè 350 milyon dola ameriken pa ane. Mateli nan gaz la wi, li gen yon konpayi ki rele Go, li gen 33 pousan ladan l. Gon lòt pa konpayi ke l gen avèk Clery ki rele DEC, li gen 50 pousan ladan l. Gen 4, gen 5 lòt oligak ki nan gaz. Yo pa depanse yon goud mako. E nèg yo fè 350 milyon dola ameriken pa ane nan gaz la yap souse pèp la. Men Stanley Lucas. Sa se oligak ke li ye. Stanley Lucas. Pa egzanp nan kouran, pèmèt mwen fin sa a. Stanley Lucas. Lè nèg yo fin touye, lè nèg yo fin touye prezidan Jovenel Moise, Dimitri Vob sèvi a Ariel Henry, li pran yon anplwaye sojenè ki rele Erol Moroz, li mete l direktè jeneral edh. Depi 61 mwa la, se lè Vob kap koupe rache nan kouran an. Ou wè peyi a gen kouran ladanl? Bon men men pou pou sa chanje jan wap dil la fok se fok se gouvènman wap di pou yo mete sou pye a li pou ta mete sou pye kounye a mwen menm map map map gade nan map gad fezabilite sa ou di a ansanm avèw donk gwoup moun ki nan sektè boujwazi a ki Aktif yo, donk ou di ou pa nan moun sa yo. E ou di ke se moun ki pa restavèk blan, alò ke sè dènye tan tout pouvwa k gen la e blan k mete yo. E m konnen ou menm ou pa nan kou de kasasyon. Men sa vle di ke moun sa yo kote yo pral soti, kiyès ki pral chwazi yo, kijan y ap fè konstitye pouvwa w ap di a. Gade avè nou, gad fezabilite a. Pase sa wap di a gen dwa byen bon men kounye a fòn gad fezabilite l Sandie Lucas. Ok. Allo? Allo Stanley? Sanble gen yon ti pwoblèm teknik. Ou tande m la? Wi, m tande w la, ou mèt pale. Ok.
E, se pa mwen menm non e ki di kasasyon ladan l. Konstitisyon peyi a trè klè. Si prezidan an pa la oubyen yo touye li, se palman an ki dwe fè yon eleksyon pou chwazi yon nouvo prezidan pwovizwa. E konstitisyon an di si, si, konstitisyon an di si pa gen palman pou mete yon prezidan pwovizwa ou pa ka mete ditou. Se yon premye minis ke w dwe mete jiskaske eleksyon fèt. Se pou nèg pa pran abitid touye prezidan antre nan palè. E pou sa yo te ekri l konsa. Sa vle di demen maten si nou mete li demen an pèsonn lòt premye minis ka ranplase l.
Wè men men men m di w nan ka kote nou ye la si fizeme ale demen maten son lòt premye minis kap monte nou paka mete prezidan se pou nèg pa al tiye prezidan pou rantre nan palè nasyonal donk e fò pa bliye tou se menm nèg kasasyon sa yo ki fè rezolisyon ki pèmèt koudeta al fèt pou touye prezidan e nou gon netwayaj pou nou fè nan kasasyon an e nan pouvwa jidisyè a donk pou reponn a kesyon w lan banm bò Chak sosyete gon jan l rezoud pwoblèm sa a. Pwoblèm sa a te egziste Bengladèch, li te egziste nan peyi Nepal. Nan peyi Nepal, se yon ti jèn 19 an ki deklanche mobilizasyon an e kraze sistèm nan wi. Bengladèch, se de pwopozisyon konsa ke yo te fè, tout moun dakò, men 14 moun nan sosyete a, 15 moun nan sosyete a, yon premye minis avèk 2 minis, moun sa yo ka chanje bagay la e kraze sistèm nan pou Nan peyi Salvadò, li fèt yon lòt jan. Nan peyi Salvadò, menm jan avèk nou, te gen 3 ansyen prezidan ki nan gang. Yo bay 2, 14 an prizon, gen youn ki kouri sove Nikaragwa pou yo pa mete l anba ka, anba kòd. Apa n gen 3 ansyen prezidan ki nan gang la a, ki nan touye prezidan e ki vòlè kòb leta epi tout sosyete ap gade yo, anyen pa fèt. Bon kote pou n kòmanse? Nou konn tout sa yo, men kounye a kisa pou nou fè? Sa pou nou fè a, ki fezabilite l? Kijan n ap fè l?
Bon, mwen menm, si w mande m fezabilite l, m ka ba w egzanp, yon pwopozisyon, kòm se ou m mande l la, m tou ba w l. W ap fè de reyinyon. W ap fè yon reyinyon Okay. W ap envite òganizasyon fanm, peyizan, jèn elatriye ki sòti nan 4 depatman, Nip, Sid, Grandans, Sidès. Pwobableman w ap gen 400 a 600 delege ladan l. Ou di travay nou pou jounen an se chwazi yon premye minis. Nevè pou dezen. Men 5 kritè pou nou chwazi premye minis lan, ki pa nan gang, ki pa nan touye prezidan, ki pa restavèk oligak, ki pa pè blan, ki gen kran ak konpetans pou fè travay la. Mete 5 non sou tab la, mwen nan mitan 5 non yo chwazi youn. Ou fè dezyèm referan ou tab. Pèmèt mwen map vini, map vini, map vini, map vini.
Dezyèm reyinyon ou fèl Okap. Mwen vite 5 depatman, Latibonit, Plato Santral, Nò, Nòdwès, Nòdès. Yo fè menm egzèsis lan. Koulye a, de reyinyon yo fè yon konsansis an fonksyon de de moun ki monte yo, tout moun dakò e moun sa. Koulye a, mobilizasyon an pral mete pou ranplase Fils Aimé. Lantèman pou katrè e menm. Ou mande m, m ba ou. Men Stanley kiyès ki gen kapasite konvokasyon wap pale a la ou pase ou di ou di ou fon reyinyon kiyès kap fè reyinyon an ou menm se lè li ka ou ozetazini ou pap viv en ayiti ou pap viv en ayiti pou fèl em pa kwè tou ou gen kapasite konvokasyon sa kiyès kap genyenl kiyès eske DJ kap fèl ki moun kap fèl. Banm reponn li non frèm nan peyi Nepal Son'w ti òganizasyon jèn wi, yon jèn ki te gen 19 an ki fè reyinyon yo ebyen kraze sistèm nan wi. Ah nou pa gen l monchè.
Jèn nou gen la yo tout nan pouvwa monchè. Ah bon. Jèn nou gen la yo tout nan pouvwa. Pase wap di peyi Nepal, nou pa an Nepal, nou an Ayiti e ann gad sa nou gen. Jèn nou gen la yo nan pouvwa yo ye, dèyè dyetson jeneral yo ye, e dèyè ministè yo ye. Se lajan yap vòlè. E jèn sa yo nou gen la. Pase. Banm reponn pati sa. Si nou vle fon lòt deba, nou vle yon lòt gouvènman, kounye a tou fòk nou reyalis, fòk nou pragmatik stanley. Donk m dakò avèw gon moun kap reyini yon gwoup moun nan nò, yon gwoup moun nan sid. Pa gen pwoblèm. Kounye a se ki moun kap fè sa? Kiyès? Ki moun ki en kapasite de konvokasyon sa wap pale a? Wi m fò reponn, an nou reponn. Premye bagay ke m pa dakò avèk ou. Jèn yo pa nan pouvwa. La federasyon nasyonal dè abolotcho e blòk avoka kap chache manje se yo k nan pouvwa. Federasyon nasyonal dè abolotcho e blòk avoka kap chache manje. Lòt yo ap travay pou ong, lòt yo ap travay nan bank, lòt yo a braslè nan pye yo ozetazini, lòt yo o kanada yap ekri, yap chante, yap danse. E konsa li ye. Marco map eseye reponn ou la ou poze yon kesyon map eseye reponn ou mwen di w jèn yo pa nan pouvwa nèg ki nan pouvwa se federasyon nèg ki nan pouvwa pèmèt mwen nèg ki nan pouvwa jèn yo pa nan pouvwa frè m jèn y ap soufri la nan lari a mande bab pala bab lap di w jan lap soufri nan lari a. Pa gen jèn ki konsekan ki se ayisyen tout bon ki nan pouvwa. Nèg ki nan pouvwa a, se nèg ki nan Federasyon Nasyonal des Abolotchos e nan blòk avoka kap chaje manje yon pakèt blofè. Stanley Lucas, Jèn pou ki fè sa wap di la yo fòk se de jèn ki aktif. Map wè jèn sa yo nan radyo, map wè yap soti nòt, map wè bon bagay yap fè. Sa di jèn wap di la yo m pa wè kote yo ye. Mwen m pa wè kote yo ye. Bon m gen medya, yo pa janm rele m pou yo pale. M pa janm wè yo sou lòt medya, m pa janm wè yo nan nouvèl, m pa janm wè yo k ap pale. Ki kote yo ye menm? Men yo ka pale pou tèt yo tou. Mwen menm, ou gen lè yon ti jan pesimis, mwen m optimis. M pa pesimis, mwen pragmatik. Jèn ki ka chanje peyi a yo la. Jèn w ap di m sa yo, se pou w di m, men tèl asosyasyon jèn, men ki jan l rele, men ki moun k ap prezide l, men nan ki depatman l ye, men tèl lòt, men tèl lòt. Pase ou di m jèn yo la, men m pa wè yo, Stanley. Ok.

Pèmèt mwen fin reponn brother. Wi ann ale.
E
Nan tout peyi ki sa yo rele des similarités lè w ap cheche chanjman. Jèn k ap al fè chanjman an nan peyi Dayiti ou pa wè l non. An 1900 an 1990 oubyen chak fwa n gen chanjman nan peyi a nou te wè kote l ap soti? E pa wè nou wèl pete sou nou. Lè Gonayiv pete, lè Gonayiv pete an 1986 gen de moun ki te wèl tap vini? Absoliman non. Non nou te wè jèn sa yo wi papa, yo te nan teyat, yo te nan medya, yo te la. Nou te wè yo. Lè, lè chanjman, gade, lè chanjman ap vini, se lè sa ou pral wè kiyès kap emèje E se de moun ke w pa konnen. Men menm nan tout sosyete kote m pase, fò w pa bliye ke m ap kore demokrasi yon pakèt kote sou latè. Kote chanjman an pete, l eklate, se de moun ke w pa konnen k emèje. Sitou lè w gen yon sistèm ki pouri jan l pouri a nan peyi Dayiti k ap eseye renouvle tèt li la a. Sistèm nan pouri la a, li pa ka sove.